M anfòm wi ou menm? M anfòm gras a Dye m toujou mande Kalib ou wi li pa di sa? Oh li toujou di m sa wi.
Gade jan li bèl mezanmi eh. Ou konnen n ap voye je sou kò a nou pa ka lage kò a ni. Ou bèl w ap fè demwazèl. Eh wi oblije. Kòman tout bagay ye? Tout bagay anfòm wi.
Humm jodi a m pase nan kay lan pitit paske m te gen bezwen w m pa konnen si Kali te pale ansanm avè w l ap pale ansanm avè w de Wi l ap pale ansanm avè m de tout bagay yo.
Jodi a m te pase pitit pou m te ka di w konsa ke Kali ap kite kay lan. E li te deside al viv ansanm avè m. Donk, mwen te di l konsa fòk li te mete w okouran. M pa konn si l te fè sa. Èske l te fè sa? Li te di sa kanmèm. Wi, li te di m sa.
Wi, kounye a, jodi a, m panse ke l ap kite kay lan pou l ka vin viv ansanm avè m. Bon, m pa t vle chwa a. M pa t aksepte ansanm avèk chwa a. Men piske li pale ansanm avè m, li rakonte m sa ke l ap viv, jan ke l pa byen san mwen menm. Donk, M oblije aksepte, men m te vle vini lakay ou pou m te ka di w sa kanmenm. Bon, m konnen, m konnen ou pral mal viv nan kay la paske yon sè ou gen pitit nan ou byen pou kite l al viv ansanm avèk yon lòt moun, donk li pa osi fasil pou ou. Men, m pwomèt ou ke m ap pran swen l paske m renmen l anpil paske se. M mari l, menm si nou poko marye men li se mari m. Donk m pwomèt ou ke m ap pran swen l, m ap fè tout sa ou te konn fè pou li. Donk m ap yon dezyèm manman pou li. E ki sa ankò? Tout bagay ou te konn fè pou li yo, m ap fè yo pou li. M pa t ka pa chache wè w paske m pa p ba w manti. Apre madanm mwen, Christelle enpòtan pou mwen tou. Paske gen de enfòmasyon yo pou ban mwen yo.

Kòm li kòm e sal deside m pa ka dil anyen li granmoun m konprann menn konnen son moun ki malad mwen ye li te dim ke li tap chache yon moun pou ret la avèm kòm m wèl poko fè sa map tann poul fè sa wi m te dil sa paske m konnen ou pa byen nan kay lan tout la sèn junior ap malad m te dil li te sipoze met yon moun nan kay la se mwen menm ki te pwopozel poul te met yon moun nan kay la ansanm avèw paske m konnen ou pa byen men nap pase wèw nou pap lagow. Nap toujou pase wè w nan kay lan paske nou pa ka lage w ou se manman m ou se manman Kale donk nap toujou nap toujou ret an kontak nap toujou ret an kontak map toujou pase wè w Kale tou lap toujou pase wè w menm jan sof ke l pap ka aktif nan kay la jan ke l te aktif donk men nap toujou pase wè w vin wè w lè ke w malad voye ti kichòy pou w donk. Ame w konnen e sèl Kale m genyen. Ou konnen e sèl li m genyen bon e sèl li k avè mwen pafwa lal travay li antreta vre men li toujou voye je sou mwen ou konnen akoz de maladi an m pa ka fè anyen m pa ka fè efò bay okontrè m gon m gon apse lal fè 1 an li kon gwo tou men ou konnen m pa ka fè efò ditou ditou ditou fè ka li ta fè sa prese pou l pou l ta voye timoun nan pou mwen. M pa di w sèlman kontan jès la se yon bagay ke m te toujou vle fè

Epi tou map diw sa, son pitit mwen renmen anpil wi, pran swenl pou mwen, ou konnen, bon mtap esplike w kijan mkonn pran swenl tou, anvan lal travay m gentan leve menm kouwèm pa kapab m toujou fè efò m fè ti manje pou li, tout bagay, e pa fè move jan avèl tou paske ou konnen de no jou jèn fi kounya depi yo fin pran pitit ou.

Manmi evan em leve m diw tan m wè w kanpe m pa vle w kanpe twòp m di w chita. Anben si w di m chita bon bagay kap di kanmenm. Non m pa zanmi pou m di. Anben mwen menm si w pa gen pou w di m mwen menm map di w bon. Ale manmi.
Gad on bèl timoun ki te nan kanton an lè fini ou ta mennen sa m hee Manmi.
Bon si m pat move sa m tap fè la Manmi. moun sa m pa tap ka aksèpte l isi a vre manmi. De kisa w vle pale manmi. Ou bezwen m pale klè? Wi. Eske w vle m pale klè? Of course momi boo, boo se sa m bezwen.
E moun sa ou ou poko di m anyen non eske. Kisa m pral diw momi? Ou voye ki jan kisa w pral di m non yon moun vin lakay mwen fò m konn tout bagay de moun nan oo. Jis yon zanmi m envite lakay la m pa wè lontan m t anvi wè l epi

Wi, m pwomèt ou m ap pran swen l pou ou. M ap fè tout sa ou te konn fè yo pou l. M ap fè tout bagay nèt paske m renmen l anpil. Epi, m nan kay lan tou. Ou konnen Kalvin se mennaj mwen. M pa ka viv poukont mwen. Donk, si l ansanm avè m tou, l ap byen. Menmsi ou tris, ou tris m konnen men.

Rezon k fèm la se sentespri ki revelem yon malè ki gen pou rive lakay ou. Lakay pam?
Exact.
Saw wè nan rèv la?
Bon, m pa vle twò apwofondir. M vle pase pa lesansyèl. Pale map tande w. Pale klè pale cho. Malè sa ki gen pou rive an on sèl fason ou ka epanye l se aksepte kris la.
Bon mesye sa banm yon pawòl. Kote w sòti pou w ateri la m ka konprann ou wi. Ou vant ou fin plen kounya pa bezwen vin pase vin pase tanw e lakay mwen ou vin pase tan sentespri sentespri pa janm pa di nou dè pitit fim yo vin la men sa men se sa vin eksplikem la. Bèl madam
m pa konn lakay ou m pa konn fonksyonman lakay ou. Poukisa se lakay ou m chwazi vini egzakteman? Mwen paske w konnen m plen pitit fi la, ou konnen yo bèl, m vin dèyè yo e e dèyè yo vini la. Avrèdi m pa. Ka, epi ki bon m bon m di w pa w, kòman w fè vin di m fò m aksepte Jezi? Sa e m k pou konnen ni si m vle aksepte Jezi oubyen si m pa vle aksepte Jezi? Si nou, si se de pitit fi m yo vin la, epi w di m sa mesye a. Tande sa m di w la byen.
M di w aksepte Jezi se si w vle epanye malè w. Sa vle di ou gen chwa. Ou gen chwa w. Ou kapab aksepte l oubyen ou ka fè le kontrè.

Se zanmi m Devynn ye. M al lakay li. Non cheri.
An m ap ba w bagay la ou poko menm tande w gentan ap non cheri e pa sa w panse a. E pa sa w panse a. Ban m di w, ban m di w! Ok fin di m, fin di m. M al lakay, m al lakay li. O o! Lè m rive pitit, manman parèt. Manman Devynn ou te di ki t ap joure w la, gade lè manti w t ap bay sou fi a. Kòman manti m t ap bay sou fi a sa? Fi sa bon akèy pitit. Fi a di Devynn konsa se mwen l renmen. Koman se ou li renmen an? Sa e manti. Pase mwen menm di sa son chòche li ye. Ou ti gay manti wap bay tou nan. Ou desepsyon mwen chè a manti.
Bon mwen te sipoze fè video a pou ou. Fi a dim konsa, fi a di Djeven konsa. Oh! Ou konnen se bèl timoun sa yo pou mennen nan kay la bagay sa yo. A ti lòt chòche a ou te mennen an konsa lap di ou pitit. M pa rinmin non. E ou m, e ou m renmen Djeven bay sa yo. Lap mande m sa map bwè bagay. Bon e mwen ki pat vle bal bèl bo.
Ou sur de sa wap di a? M sezi, m tèlman sezi, m di konsa men, te kwè Youri te di m, manman Djevin te joure l pou pou manman Djevin ap ban m bèl akèy sa, m sezi bagay sa. Li menm panse se mennaj Djevin mwen ye. Tande bèl madam. M pa vin la pou manke m dega. Dayè m pa menm konnen w menm. Epi sa w bezwen de mwen? M pa konnen si w gen pitit.
Ou sur ou pa konnen m gen pitit? Men koman m pral fè konnen si w gen pitit. Epi sa sa sa kate ou la wap vin eksplike m. Jan de bagay sa yo ou dou ou dou. Mesye kite m pale m anndan bout kay mwen kite m pale. Ou wè jan de bagay sa yo wap vin di m ou te fè rèv m pa konn si e vant ou k te plen ki fè sentespri w la te vin. Monchè ou konn sa k pase? Lò gen jan de bagay sa yo pa vin jis anndan lakay mwen pou vin di m si w vin dè pitit fi m ou t vin dè yonn nan yo di m sa e pou fini pa vin pase kou Sheila. M di l non se zanmi mennaj Djevin nan wi li di ki mennaj Djevin m pa konnen Djevin gen mennaj mwen m di Djevin se bon ti bagay sa yo pou l mennen nan kay la m di w m sezi m di nan kè m gèlè eman tou te ou t ap bo mwen franchman.
M santi m pa bon la. Eske sa ou di a se verite? Paske mwen menm pou jan lè m t al kay Edivèn, pou jan fi sa te resevwa m, epi franchman m pa ka kwè sa w ap di a. Mannik di, m gad Edivèn m di, mezanmi sa k ap pase konsa nan kè mwen m pa vle pale.

M vin esplike sa la. Vant mesye ap pete la. Manmi!
Yon fason pou m ka epanye danje sa k gen pou rive a. Ok, men pou epanye danje a ki sa nou ka fè? Pou epanye danje a l pa lòt fason, li pa lòt mwayen ke aksepte Kris. Ok.
Men pa yon pwoblèm non. Manmi! Manmi!
Manmi!

Li ka epanye w de tout danje w. Dèfwa son moun l ap revele ki pou vo ki l ap voye nan kay la. Ou nayif anpil.
Sa k di w e pa di medam yo l wè la l desantre la. Bon, wè la. Li fin bay manti l la la. Manmi, manmi, mwen m te gen pou mwen. Bon antoulèka ou si w te fè devwa w kòm frè w t ap tou konnen e di medam yo l wè la ki fè l vini vini la. Mwen m kite l. Djòpò. Bon antouka bèl madam. Kale. Ou te dwe ale deja mesye a. Epi ou konn sak la se pa janm antre la ankò. Genlè e ti medam yo wè lè ou vin dèyè yo vant ou fin plen. Djòl paw.
Ma chère ou konnen m te di w deja m te gen yon premye mennaj ki se Jay. Vwala ke cheri m nan nou te arive separe lontan sa. Devine a kiyès li al renmen kounya avèk pwòp kouzin mwen Adou. Sa vle di

Cheri wè si se Tande wè si se anba tè pou m pase Pou m rekipere Jay M ap pase Si se anba dlo pou m pase Pou m rekipere Jay Pou nou retounen nan bwa mouche Ou wè mwen menm Tout sa w vle m vle l tou M ap ede w men sèlman piga Jay vin di m prèt Kòman l pral fè konnen Èske se ou Sèl si e ou menm ki pral di sa Ou pral ba l dan di Ou pap gen tan pou li Kounye a la e nan kò m li pral vini. Gade pou wè si Divin te ka posede m nan tout vi l.
Ok, kisa w konte fè menm? M vle pou w ede m pou relasyon an kraze. Ou konnen nou pa ka kraze relasyon an paske fò nou gen yon bon plan.
Sa n ta fè la? Ou menm pou m ta mande sa n ap fè? Eske w pale ak Jay deja? Manchè, m poko jwenn okazyon pou m pale ansanm avè l. Ou wè, premye bagay pou w fè se eseye pale avè l anvan. Kòmsi pou wè sa l ap di w, pou wè sa k nan may li, epitou apre sa n ap chèche yon bon plan. Si e kouzin w an pou n tagèt, n ap tagèt li. O o. Non manzè a m ap panse pou li wi paske.
Bon ou konnen nou pa ka kraze yon relasyon konsa. Bon e relasyon pa m nan ki te kraze a? O o. Yon relasyon ki te si byen, si ap byen mache, epi pou ti relasyon sa yo. Èske w wè Adou ka kenbe Jay nan makout li? Antoulèka,

Koman m santi m pap ka viv komsi pou m wè m pa retounen ansanm avèk Jay apre sa pou m wè se Adou k pral vye. Ok e banm di yon bagay avan e sou a kraze relasyon an epi l pa vle tounen avè w. Koman l pap tounen avè m nan? E mwen k te premye kè m te premye kè Jay wi sa yo gen don yo menm. Non chache pale avè l avan kounye a si l pa dakò epi n ap pase a lòt bagay. Wè menm kè Jay pa ta dakò. M ap chache yon bagay kanmenm. Si se kout pyès pou m ba li pou l renmen m oh! Ou pral nan dyab.
N ap vole lougawou gran jounen pou n graduate la sou sa? Pase Djey sa m p ap pèdi l anben.
Tout sa w vle m ba di w m vle l tou.

Fanm sa wap fè la m'etone wi. Kisa ki e ou map tann ou dat map tann ou la wi.
Esim pat sòti jodi yo mpa tal legliz. Vin ak mwen mesye.
Heyy double bizar. Men poukisa ou pa janm chache konn kotem ye. Epi m manke deplase nan kay la. M manke deplase. Exactement paske manman m te wè lap pale anpil bagay sa yo. Mwen esa m tap kite. Paske mwen m pa janm wè w.

Men Kensley ou te deja konnen epi w la pou pa. M te di w ke relasyon mwen avèk pa tap fasil ke kòmsi nap fè fas avèk yon pakèt difikilte sa e yo sa e sa e kòmansman oh men vrèman ou te manke m anpil. Wi men m konnen sa ap vrèman difisil se vre men pi lè bagay la fin pase a ou pa janm. Chache konnen anyen de mwen menm pale m pa fon jòp mwen lakay la Bon epi vrèman pa sa t fè w konfyans Mwen pa fè w konfyans Oh on bagay terib pou sa k sot pase a Ou pa janm pran nouvèl mwen Mwen m ap jwe m ap di wi sa pa ka Oh Men kijan kijan w ap fè vin lakay ou aprè on bagay konsa fin pase Te vle ou te vle manman m t ap wè ke ou sou sa Ou t ap pral kote l ou mande l ekskiz pou sa k te pase a Ou pa santi l ou manke nan sans sa M pa manke

Bon m di w mwen bezwen l pou w di w pral sòti. Ou konn sa m pral di w nan? Enben kòkòt, enben se sa m di w wi. Pandan m ap prepare m nan, ou ka pale ansanm avè m toujou. M ap pale avè w do w. Ou ban m do w epi ou bezwen pale ansanm avè m. A cheri, sa ou gen la kounye a madanm? Ann ale bebe, moun nan gentan ap tann mwen, e pa fòt mwen. Mèt pale, mèt pale cheri.

Ebyen se de li m vin pale w la wi. De li?
Wi. Atò, si son bagay ki gen tou di m li. Si, si son bagay ki rive l tou di m li. Vin chita. Sa k gen cheri? Li gon aksidan? Di m. Non se pa jan de trik sa. Rete fè kè m sote la wi. M konn son bagay ki rive. Enben pale avè m non manman, pale non sè m. Ok.
Avan yè a lè m te wè nou an, kote nou t ap sòti? Kòman sa? Lè m te wè nou nan lari an, t ap fè romans lan ki kote nou t ap sòti? Bon kòman l ap pale avè m la, sa gen la sè m? M konnen w.

Lè m te wè nou an, ki kote nou t ap sòti?
Bon ok, lè w te wè nou an, se ke m te lakay la, nou te raz donk nou t ap pale nan telefòn. Li vin rive wè m, pi nou vin ap fè yon ti mache nan zòn nan, ou konnen. Ok.
Ou sonje m te mande w èske ou konnen jenòm nan? Ou sonje sa? Wi, m te di w m te konnen li depi twazè de sla. Ok, ok.
Èske ou konn kiyès ki Jay la? Kòman sa? Èske ou konn kiyès ki Jay? Wi, mennaj mwen! Wi, mennaj ou, m wè sa. Kòman sa?
Èske ou panse m t ap vle mal pou ou kòm etan kouzin mwen? Non kokot, m konnen ke ou renmen m anpil. Se pou rezon sa a ki fè m vin la pou m pale ansanm avè ou. Paske mwen menm, ou wè, m ap di ou sa dirèk, ou wè Jay, m pa renmen Jay pou ou. E si ou te konn kiyès ki te Jay la, m pa menm kwè ou t apral rantre.

Sa a e youn nan yo oubyen nèg ou a sa a? Ebyen ki eksplikasyon m ta pral ba ou manman m di ou Deborah di Tanpri e pa legliz wap soti kisa ou te di m? Eske ou pat di m ou pat janm gen mennaj? Frè men franchman m paka konprann bagay sa men Deborah di m m fè kòmsi m pa konn anyen Manman m di m li kontre w nan kay la bo a yon nèg m fè kòmsi m pa konn anyen Kounya pou w pwouve m ke w gen nèg la vre e menm parèt pou di m se pwòp mennaj Yow zanmi talè talè map pale avè w ou mèt poze men Gana map di w yon bagay Konbyen fwa m pwomèt ou chita m pale avè w kot papa w?

Antre! Antre! Yo zo map diyon bagay. Diyon bagay baz. Ou wè sam fè la baz. Ni m pa fèl pa emosyon ni m pa fèl pou anyen zanmim. Ou wè Dana son timoun li ye tande bro. M konn kou a wi. Yo. Petèt e nèg andeyo ye. Petèt e nèg andeyo yo fèl renmen w.

Nèg la ensanm ni ou pa kap tretel sa menn swa ap di kiki di kiki ou fini baz yeah. Ou menm wap parèt pi mature ke Innoss'b paske li tap parèt ou ka pozel yon kesyon lap li parèt kòm si li anvi batn Innoss'b. Yow baz ou pa bezwen pale anpil di yon bagay baz ou wè sèm nan li poko ka renmen jiska prezan m pa di w pa renmen avèl non frèm men sèm nan poko ka renmen zanmi tann li tann li e wè kote ou tal marel la al demarel tande frè. M pa mare Dana menm se bagay ki tout afe natirèl baz. Lanmou pa konn gen afè. Gad sak sou mwen gad wè chemiz ki sou mwen se kòmsi son mayo cheri kite sou mwen tande zo pa jwe baz e wè janm bal avèw la wè sim ta kwaze w yon dezyèm fwa sèm nan konsa ankò l Gade vye kout di vale lap ba men ti fi kite epa antre yo dwouan dwouan wap vin bay la m pa konprann li non mwen menm ou fout damou yo di w yon bagay baz map di w yon bagay wè m pa diw pa renmen.

Ki jan de kestyon sa yo kòm. Reponn mwen.
Men non. E kouzin ou menm pa ta renmen mal pou ou. Reponn mwen. Trè senp. Ou antre nan relasyon seksyèl avèk li? Nòmalman se mennaj mwen li ye.
Èske ou konn Jay te gen sida? M pa konnen si l trete kounya paske tout moun te konnen Jay gen sida. Sa vle di ou pat konn bagay sa avan?
Non, atò. Talè, di m si son blag oubyen si son tès oubyen si son jwèt ki konsa. Di m. Ok, m t ap sot lakay mwen, deja papa m pa menm vle m soti a, pou m vin la pou m vin pale w de mennaj ou ki se Jay. Jay. M te gentan wè sa. Antoulèka, ou wè si mwen ou menm. M tap tou rele Jay, m tap pale avè l epi m tap di l ke sa fini antre nou.
Ap raple w ke Jay se nèg vi m, ok? Li se nèg ke m te toujou bezwen yo. Donk, penpòt ke Jay te deside a ou pa, donk sa pa deranj m. Sa vle di ke wap rete avè l? Sa pa deranje m. Dayè, m pa ka, ou pa ka just vin di m yon bagay pou m tou jije l mal. Donk, m ap rele mennaj mwen, m ap pale avè l, m ap poze l kesyon. Mwen pa ka just parèt ou just di m yon bagay pou di m kite l. Ou konnen m renmen Jay. Ok!
Ebyen e la w ap mouri a tou wi cheri m. E la, e la w ap mouri a. Sa vle di ke ou pap kite l? M di w sa, m pa ka just parèt pou m di Jay m kite l. Dayè m pa ka viv san Jay. Men kanmèm di m wi w ap kite l. Non, m pa ka viv san li. Kòman sa? Ou te fèt ansanm avèk Jay? Ou te fèt ansanm avè l? Écoute.
Écoute kwa?
Écoute. M pa p pale fransè avè w. Di m koute.
Bon sa w gen la kounya? Non, se paske m fache. M fache, ou se kouzin mwen, m vle byen pou ou. Ma cheri.
Sa vle di ou pa gen lòt, ou pa gen lòt moun ou renmen? Se Jay ou renmen menm? Se Jay ou renmen? Wi, se li m vle, se li kè m chwazi. Epi je m nan ou tonbe. E ba li.
Ekout. Kisa?
Ekout, m pap ka di w m ap kite Jay. Paske sensèman mwen m konnen ke m pap ka kite Jay. Se vre?
Non m pap kapab paske li pran kè m donk m pap kapab. Men ekout, sof sa m ka di w se ke m ap eseye pale ansanm avè l e sa w di m nan m pap ba w manti m ap di Jay sa. Antouleka se sa m te vin di w. M pa gen anyen m ap di w. Sa m vle tande aprè kèlke jou se ou menm ak Jay separe. Se fini. Bon m ale. Reflechi sou sa. Sonje m di w isit la, e si w vle al fè tès pou w wè ki sa w gen, m ale. M pa gen anyen m ap di w ankò. Ou gran timoun, ou al reflechi.